Retok. Isit. Retok mayi. Pa egzanp lè w fin kase mayi a, gen timoun oubyen gen ti malere, pandan moun yo fin kase mayi a, ki al repase kote w kase mayi a pou l wè si jwenn kèk ti epi pa l pou l viv, pou l siviv. Kòman? Plis bay. M pa konnen bay yo byen. Lè w koupe diri a tou gen kèk pye diri. Ok, lè w koupe diri a tou, gen kèk pye diri ki rete kache. E pa ale l ale pou yon bali non. Belmè al priye pou mwen. Pandan Ruth ap chèche, l ap chèche kèk, l ap reklame kèk ti bagay ki kache anba pay mwasonè yo ap ramase. Boaz pase li di konsa, Gade, pa kite menm yon moun la k ap bosya bagay, pa kite l rive kote nou. Boaz poko konn kiyès. Pandan ke mwasonè yo, yo pwoche kòt Boaz, yo di Boaz konsa, Fanm sa a sanble se youn nan Mowabit yo k vini ansanm avèk Nawomi an wi. Se youn ladan yo wi. Li di, An! Se vre? Pou di ou pa fanmi mwen? Epi l pase lòd avèk mwasonè yo, li di konsa, Ou konn sa k pase? Okontrè, kite kèk kote, fè espre kite kèk kote pou lè l pase pou l jwenn. Kite kèk gwo grap pou l pase, pou l ranmase, pou l ka genyen an kantite. Li pa lè vòlè non. Epi, mwasonè yo, kite vre. Epi apre sa l di konsa, Men resipyan. Vin bwè dlo menm kote avèk mwasonè m yo, avèk travayè m yo. Vin bwè dlo avèk yo, vin manje avèk yo. Quelle merveille! Frape bon bay Bondye glwa maten aswè a. Epi Rit. Rekeyi, li pran, li pote bay Nawomi. Lè l pote bay Nawomi, Nawomi sezi. Nawomi di, Kote w jwenn bagay sa yo? Kòman w fè vini konsa? Kote w jwenn bagay sa yo? Li di, A, se tèl kote, tèl kote, Boaz. Epi pou m fè istwa a kout, pou m koupe l, ou konn kiyès ki vin madanm Boaz? Hein? Ruth. Li k vin jwi, li k te yon moun ta di ki tap chèche ti pay, ki tap jwi, ki tap al chèche ti retòk. Misye k vin etan ke misye m ta di li te yon glanez, yon ramasez, kounye a li vin mèt. Leve menw di Bondye mèsi. Ou ka vin mèt jodi an tande. Ou ka vin mèt. Si w kwè ou ka vin mèt, moun ka travay avè w. Kounye a, mwasonè yo, ak ki moun y ap travay? A Rit. Rit vin madanm chèf, vin madanm gwo wa. Nawomi vin pa gen pwoblèm manje ankò non. Map diw sa madanm Bondye ka pran swen ti problèm manje w la tande Bondye ka pran swen ti problèm kay la tande Bondye ka pran ti swen ti problèm sa se sèlman rete fidèl e fèl konfyans wi respekte lwa familyal fanmi ke w gen an pran swen respekte lwa a alelouya. Wi vin pi gwo madam ou. Paske li pat dakò pou l te lèse Naomi li t kontinye gen moun ki kòmanse k pa fini map diw sa byen bèlmè w mèt te maleve pa fè malelve avèl tande kitel joure w pito Ske l egzantele sa map di la bèlmè w mèt te malelve kitel fè malelve l li menm. Pa fè mal elve avèl tande. Pa lonje dwèt nan figil. Pa joure pa dil mo sal. Pase gon pil fi bandi. Pap di amen zafè nou. Se bandi sa yo ki koz ou pa ka jwenn benediksyon nan fwaye a. Bandi sa gen trop gason bandi. Nou fin pran fi a nou bliye l manman l nou bliye papa l nou bliye fanmi an pèp la pase bò kote nou nap tire pi anwo nap tire pi anba nou pa mal bourik souflèt ap tonbe batay kay kote kraze tout ti bagay yo te pase mizè tout ti momo tande vè kraze boutèy malta kraze boutèy sesi kraze bon moun al touye yo sou tè si w konnen se mal bourik ou te rete al goumen nan savann nan. Hein? Mal bourik kap ponpe, kap goumen, kap batay tout tan. Batay rete nan savann nan. Ou pran timoun nan lakay li, ou pran n kay fanmi, lè w fini w tounen w lwa agaou pou souse li. E sak fè kay yo, fwaye yo paka grandi. E an verite map di depi kondwit sa yo lakay ou, wè wap wè fwaye grandi. Pase tout plan ou fè pou avanse, gon kabouyèy kap pete, klan ap kraze. E map di w tout plan ou fè ou wè yo pa reyisi, li kraze se yon bak ou fè. Se rekòmanse pou rekòmanse ankò. Èske nou konprann sa m ap di w la a? Frape men w bay Bondye glwa. Alelouya! Nou bezwen konstwi fwaye yo sou de egzanp de la pawòl de Dye. A la final, ou bezwen gen yon lanmou a la final. Epi ou rive nan wout ou kanpe, ou rive nan wout ou abandone. Sa pap fin bon. Eske ou tande ki, ki m ta di ou, ki benediksyon Òpa te jwenn? Eske ou tande yo pale de Òpa ankò? Apre l fin ale ou pa tande yo pale ale l? Ou tande yo priye Òpa ankò? Pouki se pa konprann sa map di a non. Ou tande ou tande kote ou tande yo pale de opa ankò. Ou pa wè wid yo yo pwolonjel yo mete wid la. Wid vin yon isto yo vin fè istwa de wid. Depi ou vire do ou ale sa fini sa fini nèt wi frèm. Ebyen m bezwen gen de fam ki reprezante de Ruth la M bezwen de sòm te di konsa wi jiska lamò Men alafen poukisa sa k pase w Hein Nou gen lwa de zanfan oubyen prensip de zanfan N ap wè premye pitit ke Bondye te bay a kiyès? Premye timoun Dye te bay akiyès? Avèk Adan. Kiyès yo te ye? Kayen avèl. Kayen avèl.
Kayen ak Abèl.
Wap wè Kayen, kisa Kayen te konn fè? Kiltiva. Kiltiva jaden. E pa konsa? Wi. E Abèl? Elvaj. Elvaj oubyen gadò mouton. Enben, fwaye sa te rive nan yon kote, te gen youn te pote anbisyon sou lòt poutèt yon byen li te fè. Se kiyès ladan yo? Kayen. Se fè jounen jodi a, m poko janm tande yon timoun rele pitit li Kayen. Poukisa? Paske se yon move egzanp. Non Kayen se yon move egzanp. Men Kayen malgre sa gen nèg ki rele tèt li Kayen paske son li son mechan. Dame ou konprann sa map di a wi. Gen nèg ki ou pa konn wè gen nèg ki rele tèt li petèt yo rele lisifè moun li lisifè se yon mechan. Nèg la rele tèt li lisifè. Men gen nèg ki ka rele tèt li Kayen tou. Paske li konnen son mechan li ye. Ebyen, pandan ke nan pitit Bondye ap ba nou yo, ki se la batisma oubyen fondasyon de fanmi, oubyen batisman de fanmi, eske legliz la la avèm? E la benediksyon de la famiy. Konsa si gen benediksyon gen malediksyon. N ap wè Kayen te twouve kisa? Malediksyon nan bò pa l. Paske Kayen te gen yon move atitid. E sa k fè m ap di w byen, lè timoun ou yo ap leve, se pou w toujou leve yo ansanm, ba yo abitid. Menm konte gen pou w te bay lòt la, ba l yon pen pou l kase l pou l bay lòt la ladan l. Legliz la pa konprann sa m di a non. Menm si w te gen plat ba yo manje, fè yo manje nan de plat la. M konn sa Ismael sa. Se pa yo pran de pwèm bay youn nou bagay la, li kouri l al nan chanm nan al di papa, papa, papa me da eso, vete nan mien a buca lo tuyo. Si li wè se yon sèl m te ba li, yon sèl m te gen, li kase l li bay lòt la moso. Kayen te gen yon move atitid. Poukisa? Jiskaske atitid la e m ap di w sa byen, lè yon atitid nan yon timoun, gen timoun ki li kòmanse piti avè jiskaske l rive grandi l akonpli l. E konsa tou gen moun ki gen yon atitid se nan grann l devlope lakay li epi li akonpli atitid li. Men timoun nan pa bliye li piti ou ka korije l pandan l piti men lè l rive gran frè m ou pa ka ba l koreksyon ankò non. E sa k fè depi nan piti ou bezwen korije sa timoun nan genyen, sa l gen lakay li. Gen atitid pozitif, gen atitid negatif. Pandansetan, Kayen genyen gade li wè Abèl, Abèl ki pote yon ofrann bay Bondye. Bondye kontan, Bondye bay. Abèl lonè, paske Abèl fè yon bon ofrann. Avan Abèl, nan Lwa a, depi ou genyen bèt oubyen ou fè jaden, ou pote yon ofrann, ou fòk ou bay premye, premye bèt la. Oubyen fòk ou bay premye, premye don nan sa ki pi bon an. Se te lwa sa. Malgre kounya pa gen sa, men se te konsa lwa te ye. Pandan Kayin gade, li wè Abèl pote yon ofrann, li chwazi bèt ki pi gra a, li pote ale paske se gadò mouton li te fè. Bondye bay onè avèk.

Ki ap kraze tout nasyon. Pafè lè moun nan fè bagay la ki bon ou bal onè lòt la pa fè men li vle pou bal onè tou men yo paka aplodiw nan sa ou fè ki pa bon non kiyès pou yo te bay onè a kaye li vle se li pou yo te bay onè li gade di an Bondye pote rega sou ofrann Abèl la mwen menm li pa pote. Rega sou pam nan li pa apresye mwen pa gen problèm mwen avè Abed nap kontre li kite travay la bagay la travay nan kèl jiskaske li rive lal akonpli lal touye frè li poutèt ofrann nan men gon bagay on pakèt bagay konsa kap pase nan fanmi wi. M pral pran plizyè egzanp avè w. Past.
Nou te vle eskize wi. Avan w kite istorik la paske istwa sa twò bèl anpil. M pa konnen si w te vle fè kèk kesyon pase swa pami dam yo, pami mesye yo sa m konprann.
Ok nan 8 la? 8 la paske m pa ta renmen w deplase paske gen yon bèl egzanp ladann. Ok. Swa yon dam ou yon jèn fi. Pa gen pwoblèm. M ta pa. M ka poze kesyon.

M ap itilize yon eksperyans vèki pou m di ke anpil fwa lè moun yo ap viv yo pa konnen ki ansanm de fòmasyon pou yo fè pou moun ki marye yo oubyen pou moun ki pral marye yo. Ou te byen di se yon èd Bondye te bay Adan. Men ou te byen di tou se pa yon èd pou bouskile, pou maltrete. Men moun nan tou dwe konnen li rete yon èd tou. Yon moun kap edem m rete leadership la li ka toujou yon leader men li reyaji a se mwen genyen se mwen ki gen pèspektiv se mwen ki genyen otorite a donk m ka di li menm soti deyò al vin pale pou mwen li paka di m soti al chèche pou mwen lap di silvouplè èske ou ka rann mwen yon sèvis m pa konn si w konprann sa vle di Nou ka mete sa la a. Li eswil pa nòmal paske se li kap pran swen kay lan. Li mande silvouplè eskem ka retirel? Li paka di retire sa la ba ou. Wi. Ou pa gen otorite sa a. Se mwen menm kap mennen sa. Wi. E map di ou fè atansyon si yon fi ap pran yon gason nan yon kay menm si ou wè gwosè fi an deye kenbel pito pa kenbe nèg lan. Fè siw ke ou kenbe nèg lan ap dechire nan menw. Kenbe fi an. Pafwa ou ka yon relasyon la preske kraze.

Nan Esaïe chapitro 15, Malè o zanfan rebèl ki pran la desizyon sou maryaj pou yo peche, si peche. Se sa k fè li toujou mande pou yon nèg k ap chwazi yon fanm pou konsilte Bondye dabò, pase gen de fanm ou wè la li ka sè w, li ka zanmi w, li pa ka madanm ou. Paske l pap gen respè pou nan mennaj se pou l ka santi l renmen. Men depi moun nan fin ou fin bal bagy lan, ou fin di wi ou dakò paske w renmen l.

Bonswa bondye beni bondye beni mwen m beni ok yon kesyon si yon fi marye ak yon nèg eske eske fòl bliye fanmil pale poul pa rekonèt yo ankò pou fanmi an. Nou pa di sa la.
Moun sa rive an reta. Moun ki poze kesyon an, pastè pa di sa. M pap tanmen reponn sa, pase m pa di sa la. Bondye beni nou. Ok.
Yon sijesyon pou yon sijesyon. E si se madanm nan, e si se madanm nan kap maltrete maril? E li fini la wi. Eskiz madanm nan kap maltrete mari a. Wi e preske apwoch zanmi an wap tèt pase wi. Apwoch la t vreman bon. Paske gen pafwa si w chèf kòman w fè kite yon sèvant ap maltrete w etanke chèf. Ou pa pran responsablite w non.
Tolorans!
Si m konprann sa map di a, sou chèf, yon sèvant pa ka pa maltrete yon chèf. Yon egzanp m pran.
Si se fi a kap maltrete w ret ou gen 2 bagay pou di Bondye Senyè chanje madanm mwen oubyen chanje madanm mwen oubyen chanje l ban mwen chanje madanm ou oubyen chanje l pou mwen sa vle di gen 2 chwa ant Bondye retire vi fanm lan poul bal oubyen se yon lòt madanm oubyen li chanje fi an ba li si fi an pa vle chanje Bondye ka

Si ou se yon madanm wap maltrete mariw. Efesyen chapit 5 swa vèsè 34 ou 35 la li di konsa ou dwe respekte mariw e mari a dwe renmen madanm ni. Si w ap maltrete l, sa gentan montre w ou pa respekte l. Si w ap maltrete l, sa montre ke w pa renmen l. Sa, si w ap maltrete l, sa montre ke w pa vle l. Èske lèzè ap konprann sa m ap di la a? Paske yon bagay ou vle, yon bagay ou bezwen, ou pran swen li. Yon bagay ou vle, yon bagay ke w renmen, ou chèche yon kote ki pli presye ke w mete l. Pa fouti bay yon fi yon bag ki koute 40, 50 mil peso, lap, bon menm nan, lap moute machin, lap retire li kite l lakay, lap rale konsa. Li pap pase avè l nan dwèt li. Pase l konnen yap vòlè l. Yon fi ta gen yon bag 100 mil peso, 60 mil peso nan men l. Ou panse lap pran lari avè l isit? Poukisa? Li renmen l. Li presye. Li bon. Li pata vle l pèdi. Enben, e mari a tou? Ou pa konprann non. E mari a? Atan l ap pran bag la, pandan l ap kale yon bannann, l ap kale l avè l nan men l? Li pral foure l nan yon pousyè tè bagay ap avè l nan men l? Enben, ou gwo timoun, fò w ta eseye konprann sa m ap di w la. Enben, sa vle di, si toutfwa kounye a w ap maltrete mari a kòmsi w pa vle l, yon lòt nèg ou wè? Ou byen on lot fanm ou we. Si se gason. Gen moun ki konn menm li we mari a ou byen madanm nan li we bon se pa madanm sa poul te gen ou byen se pa mari a lap maltretel yon fason pou frè a depafini poul mouri vit poul pran yon lot neg ou byen poul pran yon lot fanm. Men lè sa map tou wè w pa kretyen Ou pa kretyen Bondye beni w legliz la E map di w yon bagay Bon gen bagay gen moun ou gen dwa ap maltrete l depi Bondye poko vle l pou l pap mouri E sa k fè map ba nou wi E sa k fè pa mete nan tèt ou ke Wap maltrete entèl pou fini avè l Ditou pa Bondye gentan pa janm kite sa rive. Pou reponn kesyon an frèm depi ou renm depi ou moun wap maltrete madanm ou oubyen mari youn ou lòt pase youn ka fè lòt sa sèke ou di ou pa vlel ankò ou pa renmenn ankò ou dezapresyel Men se pa kounya pou ta dezapresye paske depi lè ou tap kotizel la ou te renmen men se pou rive nan tan sa map wè son mechan ke w ye mechan a bib antouka mes bien aime m swete ke fwaye yo yo rekonstwi ou di mwens moun ki pral konstwi fwaye yo konstwi yon fwaye menm jan m te di a m te bay Plizyè egzanp isi a. Yon vrè kretyen kapab fon fwa. Premye bagay ke l gade kay fi a oubyen gason an, matirite espirityèl moun nan. Kay, kòman moun nan nan sosyal li, eske moun sa gen la de refleksyon, de panse, de reflechi a kèlke choz. Se te bon moun blout, moun nan pa reflechi, moun nan pa konn bagay, nan fè ti bagay, wouy! Nan fè ti bagay ou pwen! Nan di a, ap sot la! Li pap koute moun! Moun sa bon, wal, ou nan pwoblèm mon frè! Ou nan pwoblèm ma sè! Sa vle di bay sa a se yon bezwen premyeman. Lè w gade matirite espirityèl la pèmèt moun nan li domine sou tout lòt sibstans yo. Paske lè moun nan gen nivo matirite espirityèl, gen de bagay li Bondye li pap kite yo rive paske l ap pridan o pwen de vi espirityèl. Pafwa moun nan lejè tankou pay espirityèlman. E sa k fè l mal la, pafwa mesye a lejè, fanm nan lejè. 2 moun fèl tougoun pay mayi nan mou papa gen problem frèm ap toujou gen problem ann ale non fòk te leve men la si nou peze sou sa la m pap wè anyen non ann ale ou tou moderatè wi pou swiv moun kap leve men anvan amen.

Eske lè pa kontan? Ok! M te ka poze plizyè kesyon, men ou konnen lè ap fè defo, m ap pran kesyon ki plis ap domine m. Ok! Wi, 3 jou. Sè poukwa lòm ki tra son pè e sa mè. s'attachera à une femme. Et les deux deviendront une seule chair. Youn nan egzanp mwen renmen pran, lè w pran yon kafe avèk yon lèt, ou melanje l ansanm, li vin ba w yon koulè chokola. Donk ou pa ka retwouve ni lèt la, ni chokola an miyò. E youn nan bagay m ta renmen w eklèsi m ladan l, kòman w konprann yon relasyon pandan de moun fin marye epi youn chwazi ap viv Sendomeng, lòt la ap viv. an repib yo e e ayiti ou byen o zetazini ok sa vle di moun sa yo
pa fè yon sèl vwèman pou yo pou yo pou yo jere fwaye yo pou yo fè yon fanmi la m ta renmen w eklèsi kòman w konprann sa èske sa s on peche èske l s on pwoblèm kòman w ka ede m konprann sa pase se youn nan bagay ki domine m anpil se kou lè m wè moun yo fin fè fwaye yo epi youn a goch youn a dwat mèsi sèt yn bèl kesyon mon byeneme e ki toujou fèt e ki kraze fwaye yo pa rive a la destinasyon. Se sa k fè li plis pwobab depi yon moun marye, si w ap vwayaje, li pi bon ou te gen lajan ou te fè tikè ni pou ou, ni pou madanm nan. Kote w pase, madanm ou dwe pote w. Se youn nan rezon ki te pase ki te fè dezòd sa a. Yo di Adan avèk Èv pa janm separe. Adan kite Èv pran yon lòt wout, enben ou wè sa k te pase nan jaden Edenn. Donk, egzanp sa a, m ap di w byen ki, ki, m ap di w ki pwoblèm oubyen ki konsekans ki ka vini apre. Premye konp, premye konsekans ki ka vini, lè madanm nan rive oubyen lè mesye a rive nan lòt peyi a, Li t ap viv, madanm ni t ap lave pou li, madanm ni t ap dòmi avè l, madanm ni t ap ba l manje, e li t ap pran swen l, eksetera. Kounye a, voup! Mesye sa a rive nan peyi sa a, li wè se li k ap lave, li wè se li k ap fè manje, li k pral travay. E nèg te deja pa t konn fè manje. Li te konn mete twa grenn magi nan yon gode diri, yon gwo lòs lwil nan yon. Wè, li mete pat tomat, li mete yo ansanm. Nèg sa kòmanse manje l, pa t abitye manje l, wè se li kounye a, li ladan l. Epi gon pakèt ti zenzenn deyò a, frè ou poukò ou? Yo te poze l kesyon, apa ou poukò ou? Sa ou bezwen, m ka ba ou sèvis nan nenpòt sa ou bezwen. Nèg la nesesite sèvis. Ou panse neg sa sil pa sou bondye mon frère sil pa sou bondye ou panse ou ka gen neg anko frère ou byen ou panse ou ka gen madanm anko alò se tout problem sa yo ki ka koz premyeman lè ou gade swa ou vin panse ou ta pa jwenn travay ou tap voye chèche madanm ou rapid. Ennan pase, dezan pase, twazan pase, katran pase ou pa kapab. Kounya pwoblèm kòmanse pran tèt ou, bon si w son nèg ti tèt ankò pou yo ap di w men madanm ou sesi men madanm ou sela ou ka fou kote w ye a wi. Hein! Ou ka fou kote w ye a. E sa k fè frè m sa yo pote anpil konsekans negatif. Li pa bon pou lè 2 moun marye paske Dye di li mete nou ansanm. Piga nou youn separe. Menm lapriyè, li di youn pa dwe vire kite lòt pou l desann kabann nan pou l al lapriyè san yo pa t gen yon akò. Sa a ta pati, l al viv Etazini, pou l al vil Nouyòk, oubyen pou l ale Ayiti, pou Sendomeng, on pase on pakèt tan. Alò gen sikonstans, madanm nan konn konsyan, mari a konn konsyan, yo kenbe fidelite yo youn anvè lòt. Tande byen wi silvouplè. Li konn peze, li konn reziye l, li wè yo gon destinasyon yo vle sòti. Yo wè yo pa gen mwayen pou youn, pou yo de a sòti ansanm, yo di a madanm oubyen mari, selon jan de konfyans ke madanm ak mari a ye, konn sa k pase, m wè se ou k ka plis degaje, ti Jak oubyen ti Pyè ale anvan. Epi travay m konnen w kapab pou sa m fè w konfyans ou fè m konfyans e gen moun ki gen dijinite frè m kap kenbe dijinite l lap travay li voye chèche madanm li oubyen li voye chèche mari l petèt mwen gen plizyè egzanp konsa madanm ale yo travay yo voye chèche madanm mari yo mari ale yo voye chèche madanm men m konnen tou anpil maryaj ki kraze konsa. Madanm nan ale, li pran yon lòt fanm, li pran yon lòt gason. Gason an ale, li pran yon lòt fanm, li di Ayiti pa gen rapò avè Nouyòk, Nouyòk pa gen rapò a Sendomeng. Rete se rete w Sendomeng, rete rete w Ayiti. Malgre yo te gen tan mayi.

Sa mwen gen pou mwen pou vye m pou pati m pran kòm tanm m salye madanm mwen cheri fon ti kafe pou nou ok sa se madanm mwen mwen chita mwen menm avèl nou alèz anpil mwen vle antake madanm mwen pou nou alèz nan tout ti detay
si pa egzanp m gen yon moun ki byen avèm li vini li eksplike m yon bagay li di m son bagay sekrè. Mwen ale mwen eksplike madanm mwen li paske m pa vle fè l sekrè nan anyen. Eske sa mwen tripotay oubyen moun ki vin di m sa m pa kenbe l sekrè? Piske madanm mwen malèz ansanm avè l, mwen eksplike l tout ti detay, moun nan vin eksplike m sekrè pa l la, m pataje l a madanm mwen, eske m tripotay pou sa oubyen?
Avan w son sèn, ou ka konfye madanm ou, ou ka di l sa. Depi madanm ou ap kenbe l sikrè menm jan avè w. Li byen di l wi. Li kapab di madanm li sa poutèt madanm li menm yo son sèn. Ou kapab pataje l ak li.